Depi nan tan sa yo Etienne fè pèp Izrayèl avè nèg nwa, nèg latin yo javann Enid va Ameriken je ki gaye nan tout kwen nan mond lan, ki sanble ak tout nasyon e ou patike koutim nasyon yo ete nan mitan yo menn. Apre sa map di konsa, Shalom. So tit leson jodi a se moun ki twonpe twonpe a ak moun kap twonpe a se moun I mean se pou li yo ye. Sa sa vle di? Sa vle di Whatever pozisyon ou ye, ke se yon pozisyon ki bon, ke se yon pozisyon ki move, se Dieu le Père Yahawah ki mete w nan pozisyon sa menn. Pa gen yon moun kap fè anyen avèk tèt pa yo, kap di sa a, m pral la mal fè tèl bagay, e mwen kap fè l. Non. Whatever position ou ye, whatever sa w fè nan lavi a, ke se yon bagay ki bon, ke se yon bagay ki mal, se Bondye ki kite l pase menn. Se Dieu le Père Yahawah ki kontwole tout aspè nan lavi nou men tout sa nap fè se Bondye nou pè Yahwah shmsha ba Yahwah shmsha ki kite nou fè yo men se pa nou kap fè bagay sa avèk tèt nou men avèk pwòp otorite pa nou men so moun ki twonpe a ak moun kap twonpe a se pou li yo ye so ann wè nan Job 12 vèsè 16 ann wè kisa l di Job 12 vèsè 16 nan ansyen testaman

Tankou yon fo pwofèt ap preche pawòl la tou, guess what? Se Bondye, Yahawah ki te fè sa fèt menn. Anpil moun toujou panse la yon bagay ki mal klase, oh se satan ki fèl menn. Men sa se far from the truth. E Bondye ki bay access pou l pase menn. Primary example e lè Job tap pase hell, lè Dieu le Père te chita tap fè meeting avèk tout zanj yo menn, ke se zanj ki te nan a dwat li, zanj ki a goch li a. Lè Satan te vini, Bondye, Yahawah di konsa, Kibò w soti? Epi Satan di konsa, A, m t ap fè patou latè a, m t ap chache pou mwen, m t ap wè sa k ap pase. Epi Bondye di konsa, Èske w te wè sèman sèvitè mwen Jòb? Epi Jòb, Bondye te pè di tout bon bagay de Jòb, s on nonm ki gen entègrite. Epi Satan di, Of kòs w ap di bagay sa menn. Li kren, ou pwoteje l, ou ba l tout sa l genyen, o, o, of kòs l ap vin krentif ou menn. Epi Dye te pè, Yahawah bay Satan otorite pou l fè ak Jòb nenpòt sa l vle, eksepte pa manyen l fizikman. Apre sa, lè Satan fè tout bagay sa a, li, Bondye li pè Yah, yon lòt, yon lòt fwa ankò, Bondye di konsa, Èske w te wè sèvitè mwen Jòb la? Satan di, Òfkòs m wè li, Mèt. O, l'ap, òfkòs l'ap ba w glwa, l'ap krenn ou menm. Paske ou pa, ou pa, ou pa manyen m fizikman. So, Dye le Pè Yah ap bay Satan otorite pou l manyen Jòb fizikman. Sèl sa l di konsa, Pa pran nanm li, Mèt.

So whatever position ou ye se Dye pè Yahawah ki mete w nan position sa men pa gen anyen pa gen pyès moun kap fè travay pou tèt yo menm so Sòm 91 non Sòm 81 Sòm 81 vèsè

living according to the owner. Ok, men non, pèp mwen an, pèp mwen an pat vle koute m. So, bon Dye sa pèp li a pat vle koute l, kè s ki pèp li a menm? Sa pèp Izrayèl la menm? Yo pat janm vle tande Dye de pè Yahawah. Izrayèl pa t vle bò kote yo. So pèp la, pèp Izrayèl la pa t vle Bondye bò kote yo. San w wè sa Bondye fè men. Donk mwen kite yo swiv pwòp dezi tèt sa yo, tèt di sa yo. So bèske Dye le Pè Yahwah kite yo fè sa yo vle men. Li kite yo, li kite yo swiv pwòp dezi tèt. di sa yo, sou base de kenpòt sa yo vle fè, Dye nou Pè Yahweh a kite yo fè l, men, viv selon pwòp lide yo, li kite yo viv selon pwòp lide yo, li base de, paske pèp Izrayèl la pa tande Dye nou Pè Yahweh a, li kite yo fè sa yo vle, men, eventually, gon jou y ap rive, y ap reyalize sa yo fè a pa t bon, lè sa rive l ap vin twò ta. So Bondye te pè Yah konsa pèp li a pa tande men pèp Bondye te toujou byen konsa pèp Izrayèl la se yon pèp ki vrèman gen tèt di so lè yo pa vle tande Dye te pè Yah Yah a kite yo fè sa yo vle men kenpòt sa rive yo li rive yo menn e sak fè nou toujou e sak fè nou nan sitiyasyon sa menn nou dezobeyi Dye te pè Yah a lè sa li so li kite lòt nasyon yo vin vin sou nou epi pou yo dirije nou epi epi epi Dye te pè itilize lòt nasyon pou yon rigwaz pou l ka mete nou bak kote nou sipoze retounen ankò menn. So, nou pral li kounye a Premye Wa 22 vèsè 20. Ann wè ki sa Bib la di nan sa menm. Premye Wa 22 epi vèsè 20.

the Lord and say I can do it ok Bwal ok so lap pale de istwa Ehab la menm so epi senyè a te di ki moun ki ka pran tèt Ehab Ahab an anglè an kreyòl li make Akab m pa konn si se konsa yo pwononse l men map pwononse l an anglè e konsa m pi konfòtab epi senyè a te di ki moun ki ka pran tèt Ehab. poul poul al goumen kont rama rama gilid. Esa esa bondye yahawah di konsa li konsa kiyes ki ka al ki ka al pran tèt li menm kiyes ki ka mete nan tèt ahab poul al goumen avèk ra poul al goumen avèk ramothgilid.

So menm jan lè Bondye le Pè Yahwah te chita epi te gen yon council meeting ki ta fè tout zanj yo te reyini, ki zanj ki te adwat li, ki zanj ki te agoch li, lè n t ap li nan istwa Job chapit 1 avèk Job chapit 2 a menm, e menm sitiyasyon sa a te gen pase ankò menm. So vle di, kenpòt sa k ap pase sou latè a, Dye le Pè Yahwah fè yon fon meeting epi li pran suggestion nan both sides. So menm jan nan sitiyasyon n ap viv kounye a la menm, Nan spiritual world la la gen meeting kap fèt So tout evènman kap pase yo la men So se yon meeting ki te fèt anvan nan spiritual world la Epi kounye a nap viv efè meeting sa basically E menm jan yon konpayi lèl chita konpayi a Konpayi a tout top executive yo CEO mèt konpayi a avèk tout top executive yo chita Epi yap planifye kisa ki pral pase nan konpayi a E menm bagay sa kap fèt nan spiritual world la basically Sobeski te gen anpil sijesyon. Sobeski tout espri yo t ap bay sijesyon men sa k pou pase. Sobeski Bondye, Yahweh gen dwa di konsa, ok, sijesyon sa a bon, ban m pran lòt sijesyon toujou men li p ap fè efè nan sa a men. Se yon pil sijesyon ki t ap pase men. Finalman, yon lespri te pwoche bò kote Senyè a. Finalman, te gen yon espri ki te vin pwoche bò Bondye.

Men sa espri a di, M ap soti, epi m ap enspire tout pwofèt Ahab yo pou yo bay manti. So, espri a di sa, Look, m pral soti, m pral enspire tout pwofèt Ahab yo pou yo bay manti. Ou ap reyisi, Senyè a di. So, Bondye, Yah, di espri a konsa, Ok, ou pral reyisi. Ale. Ale non fel. So Bondye di knsa ok ou met ale ou met al fel so bezike Dye le pè Yah wap bal otorite pou ta fel. Sa vle di ni lè yon bagay mal pase ni yon lè yon bagay bon pase se Bondye le pè Yahawa ki bay otorite pou tout bagay pase men. Si yon siklòn pase l fè de boray li tue yon pakèt moun guess what se Bondye le pè Yahawa ki bay espri a aksès pou l kraze brize kote a men. Initially, tout bagay sa k pase se jijman li menn. Pase bib la dan sa, pa gen moun ki peri ki inosan. Depi yon moun fon, bon bagay ki pase, son jijman li menn pou whatever sa w fè men li pa nesesèman yon bagay ou fè nan lavi sa, moun gen dwa peye pou yon sa w te fè nan yon past life. Eventually, wap get judge no matter what. Ok, 23.

All your prophets for the Lord has pronounced your doom S konsa, ou wè sa, Senyè a mete yon lespri mantò nan bouch tout pwofèt ou yo, paske Senyè a fen di malè ou pral fini. So Dye l pè mete yon yon espri k ap bay manti nan bouch tout pwofèt Ahab yo, paske Senyè a fin malè ou paske Senyè a fin di malè ou pral fini.

cut them off from the community of Israel. So, men sa lyen sa. Men, Ezekyèl 14 vèsè 9, lyen sa. Men, men, si yon pwofèt rive twonpe l pou l bay yon mesaj, se paske mwen menm, Senyè a, ki te twonpe l. So basicaly, si yon fo pwofèt ap bay, ap twonpe yon moun, Guess what? Se Bondye le Pè Yahawah ki kite pwofèt la fè sa menn. Senyè a ki te twonpe, se Bondye le Pè Yahawah menm, Yahawah menm ki te twonpe l. Perfect example se lè nou te li 2 Wa 22 vèsè 20 a 23. M ap leve men m sou li, m ap retire l nan mitan pèp la Izrayèl. So Bndye le Pè ap met men sou pwofèt sa epi l ap retire l nan mitan komite Izrayèl la menn. Sa sa vle di? L ap retire pwofèt sa, l ap cast li aside. Li pral jije l, li pral destroy pwofèt sa basically menn.

wout pou detui yo, paske yo refize renmen verite ki pral sove yo ak aksepte l. So basically Dieu le Père kite moun, kenpòt moun, fè sa yo vle basically. Whatever sa yo gen, Dieu le Père Yahweh kite kite yo itilize yo. I mean, l ap sèvi ak tout kalite move bagay so. pou l twonpe moun ki sou wout pou detwi yo. Bèske l ap itilize kenpòt fòm de bagay pou l twonpe moun ki sou wout pou detwi, moun ki sou wout pou yo detwi, paske yo refize, paske yo refize renmen verite a ki pral sove yo.

Great Li deceive and they will believe these lies and they will be condemned for enjoying evil and Konsa Bondye ap fè yo twonpe anpil. So Bondye ap kite yo twonpe epi y ap kwè nan manti sa yo. Epi Bondye ap kite yo kwè nan manti sa a. Paske nou wè anpil moun, yo vrèman kwè nan false delusion. Lè yo vin avèk yon mindset bug out doctrine, yo sincerely believe nan doctrine sa yo, guess what? Bondye, the Père Yahwah, ap kite yo. tronpe anpil nan bagay sa yo, epi y ap kwè nan manti sa yo, epi Bondye kite yo kwè nan manti sa yo. Apre sa, y ap kondane paske y ap pran plezi nan nan sa ki mal. So Bondye kite yo, Bondye ap kondane yo paske y ap pran plezi nan sa ki mal olye yo kite verite a. Talè, dem believe. Olye yo kwè nan verite a. So, Dye le Pè Yahawah kite yo detwi. Paske, basickly, Dye le Pè Yahawah kondane yo paske yo pran plezi nan sa ki mal epi yo refize kwè nan verite a. So, e sa m ta peye pou leson men. Mwen se lè sa yon leson ki edifye. Epi moun Dye le Pè Yahawah vle tande m sa pou tande men la. Apre sa m ap di konsa, Shalom.